Mezanmi pandan lapolis ap chèche wè kòman yo kapab mete sekite nan peyi a, sou kesyon ensekite sa kap vale tèren tribò pa bò a, mete jèn gason anba kòd, nèg ki pa respekte prensip nèg ki nèg kap vyole lalwa anbyen lapolis ap mete yo anba kòd anbyen bandi yo menm yo pa chome bandi yo ap travay yo ap wè kòman yo kapab mete ensekite nan peyi a pi plis ke jan li ye a. Anbyen yè swa daprè enfòmasyon nou menm nou arive jwenn anbyen e yè madi a anbyen genyen yon jèn gason ki pèdi lavi li donk non jèn gason sa se Fatt se yon ti non yo ba li bò lakay li anbyen e se ta nan zòn kafou nan komin kafou kote e sou pon ladit la tou pre e lamatrin 54 anbyen jèn gason sa li menm li pèdi lavi li. Daprè enfòmasyon nou menm nou arive jwenn gen misye ta resevwa plizyè bal nan men bandi donk gen moun ki ta fè konnen ke jèn gason sa li te nan yon ti diskisyon avèk plizyè lòt jèn gason e se tou pre bò lakay li se ti moun ki fèt nan zòn nan daprè anpil enfòmasyon nou menm nou arive jwenn se ti moun ki fèt nan zòn nan anbyen e bandi sa yo ta trible jèn gason sa anba bal e menm kote yo tap trible jèn gason sa anba bal gen yon lòt jèn gason ki pran yon bal men misye li pa mouri. Lal pran swen lopital donk mezanmi bagay la nou wè kijan bagay la konplike donk yon jèn gason ki te kapab itil peyi a ki ta kapab itil fanmi l donk ou pa konnen ki responsablite li genyen sou kont li anbyen pou wè bandi retire lavi l anbyen nèg ki touye li yo e bandi ki touye li yo anbyen nèg sa yo menm yo mawon donk lapolis ap chèche yo popilasyon ap chèche yo pou wè kòman yo te ka fè peye pèn li anbyen Yo pa menm jwenn li anbyen kesyon ensekirite a anbyen nou remake nou wè kòman li menm lap vale pè rentre bò pa bò donk mezanmi nou pa konnen jous kilè nap soti nan kesyon ensekirite sa donk poun kontinye toujou sou avèk kesyon ensekirite sa nou konnen kap vale tè rentre bò pa bò a anbyen gen yon lòt jèn gason yon lòt sitwayen ankò ki arive pèdi lavi li nan ee komin plèn di nò nan depatman nò anbyen jèn gason sa li menm antreprenè anbyen se Alexis ee Epe china, anbyen bandi a rive ba li plizyè bal, donk mesye a li pa menm rive sove, anbyen yè madi a, anbyen jenn gason sa e pèdi lavi li, donk daprè enfòmasyon moun yo ta fè kwè, se yon jenn gason ki chaje avni ki gen anpil biznis anbyen bandi al retire la jenn gason sa, daprè enfòmasyon yo fè konnen ke mesye a li menm li te gon valiz sou dol anbyen kote bandi nèg sou moto ta mandel valiz la anbyen li pat vle bay li tap fè ti rebèl anbyen nèg yo e simen katouch sou li. Donk mesye a li menm li pa rive chape anbyen li lage fanmil ak de bwa e e ak de ranje dlo donk mezanmi bagay la li vrèman konplike li vrèman tris pou nou wè se konsa pitit peyi a ap tonbe tribò pa bò nan tout e e nan tout kat kwen peyi a mesye moun kap tonbe se moun kap viktim donk mesye jis kilè peyi sa ap soti nan doulè sa kesyon ensekite sa kap vale tèren tribò pa bò malgre nou wè e e e e tout efò lapolis ap fè kote yo menm yo ap mete jèn gason anba kòd nèg ki pa legal nan e e nan lari a mete yo anba kòd nèg kap woule moto san plak mete yo anba kòd anben nou remake ki bandi yo menm yo toujou ap travay tou anben yo ap mete latwoublay nan peyi a anben yo ap mete dlo nan je popilasyon an nan je malere malerèz anben moun kontinye ap viktim nan peyi sa se se moun yo ap touye se moun yo ap retire lavi se bagay moun yo ap vòlè se kidnape yo ap kidnape moun donk mezanmi fòk lapolis fè pi pridan fòk lapolis travay pi plis pou wè kòman yo kapab mete sekite nan peyi sa donk lè w gade pou wè 2 jèn gason tonbe konsa e gen e gen lòt moun ankò k tonbe nou pako Jwenn enfòmasyon yo paske nou konnen peyi sa mezanmi se moun kap tonbe, se san kap koule nan peyi a, se kadav nap konte, donk mezanmi kisa leta ap di nan sa, kisa gouvènman sa yo ap di nan sa, kisa e tout moun ap di, donk fòk tout moun te kapab leve vwa yo pou yo wè kòman yo kapab kanpe kesyon ensekirite sa kap vale tèren tribò pa bò, yon jèn gason mouri pòtoprens, yon jèn gason mouri nan vil pwovens e genyen lòt ki mouri ki poko menm fè pale anpil, ki poko menm fè bri, donk mezanmi bagay la li vrèman konplike. e yo ap kidnape moun, yo ap vòlè bagay moun, yo ap detounen e kamyon machandiz, donk bagay ensekirite sa, bagay bandi nèg ak zam sa yo mezanmi peyi a vin tounen yon peyi yon chan de batay vin tounen yon peyi de gè, donk kounye a ou tande se tout moun kap viktim nan lari pibi se tout moun kap viktim nan peyi sa, donk mezanmi jiskilè peyi sa ap soti nan sa li ye a malgre nou wè tout efò lapolis ap fè. pou wè kòman yo kapab mete sekirite nan peyi a, pou wè kòman yo kapab kanpe kesyon nèg ak zam sa yo. Donk malgre nou tande gen anpil moun yo arete, enben bandi yo menm yo toujou la, yo toujou ap fè dezòd. Donk ou remake pou wè chak nèg yo arete se kòmsi genyen 10 lòt nèg ki foure kò yo nan gang se tèlman nèg yo alèz. Donk mezanmi èske se paske pa gen pèn de mò nan peyi a ki fè nèg sa yo yo alèz konsa, ki fè nèg yo fè. Sa yo vle nan peyi a anbyen yo te mèt arete nèg la jodia yo tèlman konfòtab yo tèlman gen moun dèyè yo anbyen apre de twa jou nèg yo lage anbyen yo foure kò yo pi plis nan gang nan ou remake ou wè nan tout vil pwovens nan tout ti kwen nan peyi a anbyen se baz gang kap grandi jèn ti gason ki ta dwe lekòl anbyen tout anvi foure kò yo nan gang tout anvi gen zam donk ou remake ke zam nan li menm li vin pou piyay nan peyi a anbyen nèg yo pa gen pwoblèm pou yo jwenn zam tèlman genyen moun kap rantre a zam nan peyi a anbyen genlè se pi gwo biznis E nèg sa yo kapab fè nan peyi sa se achte zam lòt bò vin bay ti jèn nan peyi a vin bay moun pou kraze brize peyi a donk mezanmi bagay la li vrèman konplike li vrèman tris pou nou wè se nan eta sa moun ap tonbe nan peyi sa moun ap viktim y ap vyole moun y ap fè tout kalite move zak sou pèp la sou malere malerèz E ou remake ou wè nèg yo yo menm se pwopagann yo ap fè se manifestasyon yo ap pwone se dezòd nèg yo ap kreye pi plis ke jan peyi a chaje avèk gang chaje avèk bandi chaje avèk nèg k ap touye moun nan peyi sa mezanmi moun pa ka moun pa ka fè anyen nan peyi sa tèlman gang fin pran peyi a tèlman bandi nèg ak zam fin pran peyi sa nan men leta fin pran peyi a nan men pèp ayisyen. Fòk leta wè kòman li kapab kanpe kesyon ensekirite sa k ap vale tèren tribò pa bò a E nan komin kafou donk bagay la e se toujou konsa anpil moun ki tonbe konsa nèg ak zam e retire lavi moun sa yo donk mezanmi e popilasyon an li menm lap mande sekou lapolis lap mande pou lapolis pi prezan nan zòn nan pou wè kòman yo kapab mete sekite nan peyi a paske gen twòp nèg ak zam twòp bandi twòp gang nan zòn kafou e gen anpil jèn gason ki tonbe malgre moun yo fè anpil manifestasyon anpil mach pou wè pou mande leta pou pran responsabilite l pou mande moun ki nan zòn otorite nan zòn yo pou wè kòman yo kapab kanpe kesyon ensekite a Anben nou remake pa janm gen anyen k serye ki fèt vre, donk ou remake ke nèg ak zam yo yo vin pi yo vin pi vyolan yo vin pi pwisan nan zòn lan, donk mezanmi moun kafou ap rele anmwe moun kafou ap di yo santi yo pa kapab ankò fòk leta kapab di yon mo pou yo pou yo wè kòman yo kapab soti nan kesyon ensekite kap vale tèren tribò pa bò a. e gen anpil jèn gason ki tonbe, gen anpil jèn fi ki tonbe, gen anpil moun ki tonbe nan zòn Kafou e se pa sèl, e se pa nan sèl zòn Kafou senpleman anvi se tout kote, se nan tout pwovens yo moun ap tonbe tribò pa bò, gade pou wè kòman yon jèn gason, yon, yon sitwayen peyi a k ap bay moun travay anbyen li menm li arive pèdi lavi li nan depatman Nò e e plenn di Nò anbyen bagay la mezanmi nou remake pou n wè Ki valè dega kap fèt nan peyi a anbe Alexis sa anbe ki pèdi lavi li mezanmi ki mete fanmil ak dlo nan je donk ou pa konnen ki valè moun mesye a pral mete nan chomaj paske li menm li pèdi lavil e daprè enfòmasyon fè konnen son moun ki chaje avèk biznis donk se son moun kap kreye poul wè kisa li kapab fè anbe lè ke ou remake ou wè moun sa yo tonbe nan peyi a anbe ou menm ki ta gen vizyon pou ta Fè yon bagay nan peyi a anbyen se pouse yo pouse do w plis pou w pa rantre nan peyi a oubyen tou si ou menm ou te deja nan peyi a anbyen epi ou kouri dèyè yo pou w fè w kite peyi a anbyen mezanmi peyi sa pap janm soti nan pwoblèm sa si se konsa peyi a rete si pa gen sekirite nan peyi a anbyen moun pap janm envesti nan peyi a anbyen peyi a ap toujou rete jan l ye a moun ap toujou rete nan mizè donk mezanmi bagay la li vrèman konplike donk ou menm depi w ta gen mwayen anbyen ou pa wè lòt bagay pou w ta fè se pou w ta kouri kite peyi a anbyen se sa moun yo ap ofri se sa otorite yo ap ofri peyi a se sa bandi ap ofri e e e. nan peyi a se se kouri kite peyi a paske ou pa kapab fè anyen donk paske depi ou ta eseye fè yon bagay anben ou tou prèt pou mouri donk mezanmi bagay la li vrèman konplike kèlkeswa ou gen lajan kèlkeswa ou pa gen lajan ou kapab mouri nan peyi sa avèk kesyon nèg ak zam sa yo nèg sa yo mezanmi kap kidnape moun kap vyole moun kap touye moun nan peyi sa kesyon zam sa mezanmi son pwoblèm donk fòk yo fè tout sak posib pou yo wè kòman yo kapab kanpe moun kap rantre zam nan peyi a mete yo anba kòd oubyen tou Jan ke jpnh la dil la, jan ke premye minis la dil la, se mete moun sa yo anba kòd ou byen tou se touye yo depi yo pa vle remèt zam nan, depi yo pa vle bay zam nan, donk fò yo touye yo pou wè kòman yo kapab mete sekirite nan peyi sa paske kesyon ensekirite a li bay twòp pwoblèm nan peyi sa mezanmi. Bagay la li vrèman konplike, li vrèman tris pou nou wè se nan eta sa peyi a ye avèk kesyon nèg ak zam. Donk nou menm se dosye sa nou te pote pou ou, se dosye kote gen 2 jèn moun ki tonbe nan peyi a, anben gen yon ki tonbe nan komin kafou e gen yon ki tonbe nan komin Plèn Dinan nan depatman Nò an byen e de jèn gason sa yo mezanmi nou pa konnen kisa yo te kapab itil peyi a demen nou pa konn kisa yo te kapab devni an byen yo arive pèdi lavi yo se nèg ak zam ki retire lavi moun sa yo ki touye yo ki drible yo anba bal an byen jèn gason ki tonbe nan komin Kafou a an byen li menm se te li pote non Fat an byen se yon jèn gason mezanmi daprè enfòmasyon nou jwenn ke e e se nan diskisyon l te ye avèk kèlke nèg anbyen nèg yo pete bal sou li e nèg yo menm yo pran wout mawon pou yo donk lapolis ap chèche yo popilasyon an ap chèche yo anbyen yo poko kapab jwenn yo men yo lage fanmi sa avèk dlo nan je e lòt jèn gason ki tonbe e e nan komin plèn di nò a anbyen se Alexis Pencina anbyen mesye sa li menm ki e e daprè enfòmasyon se te e e se yon antreprenè li te ye anbyen li avi pèdi lavi li donk nou pa konnen si se paske li gen biznis ki fè l pèdi lavi l nou pa konnen kisa l te fè. ki fèl pèdi lavil men nou konnen peyi sa mezanmi peyi a pa pridan ditou ditou avèk kesyon nèg ak zam kap fè lapli e le botan e yon pakèt dirijan ki pap di anyen k serye malgre nou wè lapolis ap fè efò ap mare nèg men moun yo ap mare a mezanmi yo pa janm mare gwo bandi yo vre anben sitou nèg avè vès yo nèg kap kap rantre zam nan peyi a anben w pa janm tande kote yo mete youn anba kòd se kòmsi zam yo rantre nan peyi a pou kont li ayiti pa fè zam mezanmi e ou wè zam nan men se mache moun ap mache sou zam nan peyi sa. Donk bagay la li vrèman konplike li vrèman tris fòk leta ouvè je l pou l wè kòman l ka mete otorite sa yo anba kòd nèg k ap antra zam nan peyi a nèg k ap dedwane zam nèg k ap bay bandi zam k ap bay bandi materyèl pou fè krim nan peyi a paske peyi a pa ka mache konsa gen twòp nèg k ap ofri moun zam nan peyi a e gen twòp zam k ap sikile nan peyi a mezanmi se sèl lapolis ki ta dwe mache ak zam donk fòk yo mennen gwo ankèt pou yo konnen kòman zam sa yo fè ap rantre nan peyi a e m gen presyon nèg yo konnen trè byen si vle yo pa vle mete nèg sa yo anba kòd paske nèg sa yo se otorite yo ye anben se yo menm ki fè sa yo vle nan peyi a se yo menm a bandi ki fè sa yo vle nan peyi a malere malerèz ap peye kòd kase a. Se de sa nou te pote pou slan ap mande w se abòne avèk chanèl la pataje videyo yo pou nou like yo kite kòmantè pou nou pale avè n nan kòmantè ou menm ki gon bagay ou ta renmen ajoute ajoute l nan kòmantè a nan pwochèn ribrik nou menm na pale sou sa pou ou deja nou di w mèsi paske w chwazi rete tande nou.